Euh map tounen tou wi. M nan kenzèn de moun anbasad la anvizaje euh pou yo ka chita pou yo ka sispann fè lòbèy anndan peyi an, retire viza yo euh gen youn ki kòmanse fè sal dwe fè a e demen. Pwobableman, non l ka reye de lis lan. Li fè yon deklarasyon jodi a trè enpòtan. Si vle rasire, y ap swiv li. N ap vin sou sa toutalè. Titi, ou pa rele m non Titi. Èske moun yo konnen m te travay menm kote Amiray? Nan Megastar? Moun yo pa konn sa non. Ehe nèg yo te konn fè emisyon k rele pwen final li menm ak Raoul Saint Louis li menm ak Raoul Saint Louis sa vle di son moun ke m konnen wi konprann bon bagay sa pa menm sa k gen la wi bon bref ok ban mwen non ban m sa non euh ok ya mèsi bon euh TT kòman nou ye.
Bon bagay m salye w. M salye tout panel la. M salye w tou Titi.
Ok ok. Bon Garrison
aswè a m te vle entèvni nan emisyon an la.
Pale avè nou. M ap swiv kò yon ti peyi a la. Batay batay k ap fèt la la m wè se pa batay pèp k ap fèt. Paske m pran responsablite m pou m di sa aswè a la, batay la la a, se premye mitan la a, se batay la sou dezyèm, e dezyèm mitan pral gen. Nèg yo, ou gen dwa panse prezidan Jovenel ka ale, epi yo pral fè tranzisyon menm jan, foure pye yo, mete pye yo. Se lè Jovenel ale.

Map tande w, map tande w. Pase batay la la a, konsa nèg yo menm nèt kap di w fòk sistèm, fòk sistèm lan chanje a, fòk kraze sistèm lan, menm nèg sa yo nan sistèm lan. E m pap ba w manti, nou pa pran, nou menm nan geto a nou pa pran batay sa nan men nèg yo. Ou pran yon pakèt de nèg la kap pran pòz, kap rejwi, rejwenn pèp la, nou menm nou pokipe yo, nou bezwen batay la bezwen fèt, nou bezwen moun nan batay la, nou kite yo.

Yo pa janm te. Kominikasyon an difisil ap banm reconnecting bon antouka Titi gentan di pifò sa li tap di petèt na gen pou nou repale avèl ankò Papè Chay anfòm Papè Chay Mache Salomon. Anpè chay sa kap fèt e nou poze e baz relax menn Osval Durand nou salye nou Jislèn rue Chavanne menn kafou fè la Violène Jean Baptiste anfòm e e e Clarens Klein anfòm bon ekout donk e ou konnen dènye dènye tranch lan. E ban m di nou. E jiska jodi a ou wè Doktè Reginald Boulos pa di anyen. Nou dakò avè m? Wi. Hein?
Yo avale.
Wi nou dakò. Yo avale nou. Hein? Li pa di anyen?
Non. Ok. Li pa di anyen. E pa gen ankenn moun twazyèm vwa k di anyen tou? Non ok m pa tande sa non.
Ou konn misye renmen reyaji renmen m pa wè ki pwob e menm jan wi m pap retounen nan bagay sa ankò yon ti pwoblèm bagay rive nan yon fanmi bon ou konprann pa bezwen vire l bon la sa rive tou yon viza bon se pa pou nou de ki pwoblèm ou konprann ki pwoblèm bon antouka e okontrè menm etann map tann yo rebali l ankò ok e. Men map di moun yo, m pap fè deba sou sa. Men map di moun yo, map di moun yo ke alò pou yo m ka parèt yon nèg kap fè manti paske nou di nou pa tande. Doktè Reginald Boulos pa reyaji sou enfòmasyon nou met deyò yo. Ok? Men kèlke pa m wè m bay manti. Kèlke pa m bay manti wi. Hein kèlke pa m bay manti kèlke pa m bay manti paske msye ekri m a 2 zè di maten maten an 8 7 è di maten ankò 6 è konbyen di maten l ekri m ankò men m pap di nou sa msye di m m pap di nou ok m pap di sa m di l tou m sere yo. Sa depan de jan misye konpòte l pi devan. Ok. Si m pa t di ti sa, m t ap di m fè manti paske m di misye pa reyaji. Misye pa reyaji. E l pa pale m de sa. Li pa pale m de sa. Enfòmasyon nou rann piblik lan, li pa pale de sa. Pa mande m pou ki rezon, m pa konnen. Pa mande m sa l di m. Li pa pale m de sa m di yo tou. Ok donk li toujou pa gen li toujou men nan ki kote li ye e pou te dim si li an ayiti oubyen si li ozetazini li pa pale de sa non plis okontrè. Yo ta pral rive sou Dimitri Vorbe. M te presize pou nou, bagay ki kraze Doktè Boulos lan se kesyon finansman brigad pou sekirite. Lè w pale brigad pou sekirite nan lari, sèke w. Bon ekip. Li paka de men de pye? Bagay sa kraze. Gen lòt bagay ki la dan.
Ya. E sa k kraze misye. Epi mentnan e kote yo pral bay rezon gen yon bann otèl k ap kouri fèmen. Misye gwo otèl li aksyonè ladan sa pa pale de fèmen menm. Li pa janm gen site non atak ki fèt sou li. Y ap swiv. Gen anpil ankèt k ap mennen la. Mentnan e nan lis kenzèn nan. Dimitri Vorbe te nan lis lan. Eske n tande jodi an la gon deklarasyon m pat vle di sa. Ou te wè yèswa m ta pral lage Dimitri Vorbe la m di kèt m pap gen tan rive banm kite l pou demen. M te di w sa. M te anonse m ta pral anonse tout moun veye Dimitri Vorbe pou n gad sa l pral di. Fò l fon deklarasyon pou l retire tèt li. Map tou di moun sa moun Dimitri Vorb konn finanse yo mpa bezwen konn poukisa ke se pou liv ke se pou mizik ke se pou lari e pigann fache a misye pigann gen kont a misye si nou wè lèn rele misye nan telefòn li reponn telefòn trè raman si nou wè nou pa jwenn li trò souvan kounya sou Twitter ap pede pale si nou wè tou li pa deside met kòb li deyò paske misye sou kontwòl. Gen zye sou misye lanbasad amerikèn. Al gade pou n wè si Dimitri Vorb pa fè yon deklarasyon pou l di jodi an li pa finanse mouvman lari. Deklarasyon sa a piblik, ofisyèl jodi an. Misye oblije, il etè teni, il etè teni! de faire une déclaration publique Dimitri Vorbe oblije piblikman jodi an sòti yon nòt pou l di m pa finanse mouvman lari a. Il était tenu Ki orijin obligasyon sa yo? 2 kote. Lèzetazini Damerik atravè son anbasad, lanbasadè ameriken, e jodi a pye e e e e e kouto k te plonje sou tèt Dimitri an, odon sa avèk deklarasyon piblik sa e konsa ameriken ye avè w. Si w ka pran angajman piblik lan bon pa gen pwoblèm. Ok? Yo kwè w. Y ap swiv w. Mentnan epi gouvènman prezidan Jovenel atravè minis finans lan, Sa a pa di piblikman men sou kote. Nèg yo di, M pa kapab. Ou pa ka siyen kontra leta. W ap fè kòb avèk nou. Epi w monte sou yon radyo ke w ap bay tikit, w ap finanse, ou konprann, pou w di ke Ou Ou pral fèmen biznis. Map mande tout biznis fèmen poun fini ak bagay la. Ebyen ou kraze leta kòman leta pral peyew. Wap fè anpil minwi a leta. Epi w monte sou yon radyo, epi pou w di ke pou tout biznis fèmen pòt yo, di misye fò w fon jan, fò w fon jan, fò w fon jan. Epi sa k lajan sa w ap met nan lari a pou w finanse lari? Ou pral wè sak fèt. Ou wè m te pale Ou pat wè m te pale de minis finans lan yè ou pat wè sa m te di de li son one man show son nèg de bon komès trè ouvè misye gen kominikasyon misye sanble yon premye minis misye sanble yon nèg ki ka pale o non de Ou pat wè m te di sa men m pat rive pi lwen m pat rive pi lwen e reyinyon ki te fèt ak Dimitri aprè reyinyon a Dimitri an wi e pou tèt sa m di sa wi Ou pat wè m te di nèg yo atansyon m ap swiv yo. Ou pa tande m te di sa yè swa? M di ak tèt m ap swiv yo, m ap veye minis finans lan. Bagay la gen dwa vire depi Dimitri Vorb kanpe sou finanse lari a, depi w di Dimitri Vorb ou di Don Kato, Senatè Cheramy. Depi w di Dimitri Vorb, ou di. Konprann? Donk, e nèg yo site non l plis nan finansye yo. Konprann? Donk, men lè w di Dimitri Vorb tou, vou parlez de la famille Vorb. Atansyon. E li k pale men, atansyon. Mentnan w ap wè minis finans la ap souri, nou nou sòm mi dakò, nou pale, nou antann nou, nou pale, chak moun pral korije bagay yo epi pou n korije sa k pou korije pou n vanse. Bon, mentnan pou gen tout skandal sa w akizasyon vann blakawout, akizasyon lajan epi mezanmi depi kilè Ayisyen te konn fè jesyon de konfli byen konsa? Ala fini vag konsa.
Epi yo pral fè rapò a pou yo voye l ba yo, pou yo dakò sa k nan rapò a, se sa pou yo kontinye yon dezyèm ran. Bon, si se sa l ye sèlman, te benmen ban tout skandal, tout akizasyon sa a. O o, w ap akize yon nèg l ap finanse lari, y ap akize yon nèg de nèg bay blakawout k ap kraze pouvwa epi may. Kounye a Dimitri ap di, o o, tou sè byen pase. Ba wi, lontan, lè rapò an toujou rete ekselan, okontrè bagay. Non monchè vrè bagay la se ke antant politik lan li dèyè a. E ke depi w klè ou pap finanse lari, pran distans ou. Sa k pa di piblikman, fòk Dimitri Vorbe, e sa k pa di piblikman wi, fon ba non monchè. Ou pa kab kraze nou. Ou pa kab kraze nou. Ou gen kontra leta, kiyès ki pou siyen pou yo peye w? Se gouvènman, se nou menm. Ou pa t wè n pa t janm koupe l? Ou pa wè a, ou wè n pa t janm koupe l? Nou pa t janm di atako? Bon, kounye a ebyen, fon poze, fon lache pye w. Fon, nou gen telefòn nou sonnen, fon pa reponn li. Mawon nèg yo, pa reyini avè yo. Pa finanse anyen la a. Epi w ap wè, nou poze, e, e, e nou p ap pale de bagay kontra. N ap rezoud pou pèp la bagay, n ap di, nou chita, nou pale, e, on sèt aranje. Etc nou regade de twa ti bagay dan la fòm epi tout bagay rantre nan lòd. Ou peye dimi li diw bon ou kontra la li di lè wal nan apèl dòf ou gon kontra ou genyen nèt jiskaske kontra a fini mentnan ou pa nan refè kontra sa vle di ke pèp la si prezidan de la repiblik lan minis finans lan gouvènman tout akizasyon yo tap fè yo kwè ladan 1 kontra dwe koupe ou Kontra a dwe renegosye. Bon Dimitri tèlman gen garanti l di pa gen zafè renegosye kontra. Sou baz kisa? Sou baz yon antant politik. Kisa k antant politik lan? Leve pye w. Ou tou wè definisyon leve pye a? Woy manman leve pye w. Ou konn mizik sa? Enben men leve pye a tande. Men leve pye a. Leve sa map di la bon pou nèg wi gen de fwa gen de janm pale nèg di e map kraze opozisyon m kont opozisyon an m pou pouvwa kounya la jan wap pale la hein hein men leve pyen an sa vle di ke antant politik Dimitri vorbe fè de la deklarasyon piblik. Di tèt ou poukisa pou misye vin oblije vini? Kiyès ki mande l pou l fè sa? Pèsonn pa mande l. Poukisa l fè l sou nòt piblik? Li pa finanse lari. Enben, e, donk sa fè dezyèm finansman lari a ap pèdi. Aprè Reginald Boulos, li pral pèdi finansman. Men, yo pa fin kwè Dimitri ap veye l. Lentènasyonal ap ve l tou. E sa k fè l fè deklarasyon an piblikman jodi an. Oke. Donk sa fè 2 finansman. Alò Dimitri Vorb bokou plis entèlijan nan yon sans ke Reginald Boulos ki te ouvè kò l parèt piblikman fè. E sa k fè y ap veye e yo pase men pran Dòk Boulos dabò men yo t ap vin sou Reginald. Sou Dimitri. Sou Dimitri. Misye misye misye pi entèlijan gon janl fè bagay yo èske w konprann donk se se nan sa men yo te kòmanse manyen l tou wi yo te kòmanse manyen ni e li pat okipe yo depi wikenn nan yo manyen l banm kote w banm montre w kote yo yo yo te manyen l lan e li wè sa tou l okouran men li pat okipe yo li li pat okipe yo li pat reponn yo men jan bagay la ap vire la

Sa a se Kòman w rele zanmi etranjè ou di k pou ki travay pou phtk a fè kanpay fè strateji k ap bat nan kominikasyon an? Stanley? A?
A Stanley monchè. Non Stanley. E nèg espanyòl la m pa konnen ki nasyonalite misye ankò. E misye k ap frape lasanble paske dam sa a Yo itilize pou yo fè bagay. Alò, alò e, e donk y ap frape. Gon gwo batay diplomatik wi k ap fèt nan, nan, nan, nan koze sa a. Yon gwo batay diplomatik. Papa Jan anfòm? E, e, si w ap di yon bagay rapid di m wi. E donk, e, donk e, e, sou la. Mèsi. Sou la. Mèsi Papa Chay. Bon bagay. Sou la. Mpa pou kont mwen menm nan peyi sa. Mèsi Mache Salomon, mèsi wi Oswald Durand, mèsi Baz Relax Band. Bon bagay, bon bagay. E mwen k pat vle di Elrène Show a pou Boulos la pa fè chay. Vle m pat vle site l. Ou konprann, nèg yo pa janm bay piblisite isit la ou konprann. Eeh wi sa se sola. Bon bagay hein papa chay. Mèsi anpil brother. Gade tout baz la mwen. Mèsi Moise Jean tou. Alò ee Saint Felix Radio Maximum FM hein wi li te Maximum tou. Miray. Wè e alò e jisteman e son gwo batay li ye. E Dimitri. Pale oblije rale yon gwo bak lè w gen pil lyon sa yo nan men w wè w pral pèdi yo tout bon. Epi pa e pa nou menm k ap fè gwo gòj tankou zanmi an ekri m la epi m di non non pa jwe avè m pa pale avè m konsa monchè. Moun sa yo gon jan yo jere lajan yo klè depi tou piti yo aprann pitit yo yo ba l lesans de lantreprenarya paske la pèpetiyasyon de lespès. L'équivalent à la perpétuation de la famille, à la perpétuation du nom au sein de la société haïtienne. Se lajan k pou kenbe w. Se vre yo wè w wouj yo wè w tèl jan, yo gon distans yo ba w ou mwen, men e lajan k pral pèmèt ou kenbe. Fò w gen kontra, fò w gen kòb, fò w pase men. E sa k fè w wè moun sa yo fasil, nenpòt ti randevou avè w se nan w restoran, Si w pa abitye al nan restoran monchè, epi gwo restoran ankò, sèf la ap ba w kafe, dlo, ou manje, tu ne veux plus rien, tu ne veux plus rien, menm si w pa pale fransè, eksetera. Enben, ou pase men nan tèt ou, ou konn negosye. E nou menm wi, ti nèg klas mwayèn, ti nèg anba, konn gen senk kòb, nou mande anraje, nou fini l nan yon semèn. Konprann? Nèg la ret site solèy li ba nou ti djòb li gentan gen epi wè kay li se anwo pou li epil fin anraje lap pale moun anwo mal pa dim egzanp Don Kato non atansyon se pa del map pale donk mentnan se pou nou konprann ke gon dilèm e nèg yo nan palè nasyonal yo vle fè batay la tout bon tout bon yap fèl a Dimitri men Dimitri dakò negosye li poze W al wè misye fè mwens deklarasyon dèyè misye di piblikman li pa finanse manifestasyon nan lari. Bon, mentnan e pa mwen k pou al di se vre ou se pa vre, menm moun ki konn pran yo p ap al di se pa vre ou se vre. Antouka se deklarasyon l nan k konte. Ok, men lòt jou la ni li menm ni Doktè Reginald Boulos, Yo te sou Zenith. O Zenith fon manifestasyon ak plizyè tèt maten an. Ok. M tap ri wi, gade gon manifestasyon ap sot laplèn poul monte gon kote l rive repòtè a di e e e e gen nèg a zam anba kap tire moun yo pè moun yo di e moun phtk a zam kap tire bon gon lòt nèg menm yo pranl ki bay non nèg ka zam nan menm kap tire epi de twa minit aprè Nèg yo di an. Pa fatige n, se moun pa nou yo ye. Nou te mèt avanse. Aprè moun yo vanse, yo di wi, se te moun pa nou ki t ap tann. Se te pou ranfòse. Mesye, mesye. Wi, e bon, antouka. On film. E m pa di se film non papa, se te reyalite l te ye. Se te moun pa yo k t ap tann yo. Gen zam ki pa bon men gen zam ki bon. Ok? Donk mentnan, e gen moun ki pa bon men gen moun ki bon. Ou wè? Wè la ou wè e depi ou se jounalis pèp ou bat zenit pou gen nan kou ou pou se jounalis pèp men depi ou pa gen badj sa ou gen lòt badj gade e meye moun nou en nou tout se ayisyen ayisyèn fò nou viv ansanm gen moun ki pose ki poko konprann fò nou viv ansanm nou oblije viv ansanm nou kondane depi ou pa vle ki gen moun ki paka kite ayiti yo pa gen viza yo pa gen rezidans yo pa gen e paspò tankou lòt mesye a men e fò nou viv ansanm epi menm si ou ale wap tounen la kon menm donk donk m panse ke dimitri sou wout pou li. pwobableman konsève kontra a. Wè, se ki se di piblikman nè pa fòseman egzakteman se ki se di dan lèzespas de dyalòg.
Pè egzanp, wè Dimitri, Dimitri fè dyalòg. Nèg Dimitri k ap fè politik yo pa dakò fè dyalòg, men Dimitri fè dyalòg. E dyalòg wi kòmanse sou blakawout la la, sou kouran an. Dyalòg.

elektrisite apati de fon akizasyon sou fon etc. E nèg yo kòmanse antann yo e deklarasyon an piblik Dimitri pral fè bak sou kesyon manifestasyon, finansman wap wèl pa menm fè deklarasyon sou kesyon konsa ankò epi tou avans bon mentnan se la map rete sou kesyon Dimitri Vob lan avèk sa pa gen nèg ki pral retire vizal avèk sa. Nap toujou kontinye fè lion yo.
Wi oh an don koze a misye e ou ka wè gouvènman yon ti jan di bon tou saranj tou sèt aranje sa poun te korije yo nou korije yo etc bon epi Dimitri te di leta l dwe l plis ke yo dwe men si si bon m di w ti pòz sou si w achte gaz nan men bmpad fò w peye l si w vann edh kouran wap di edh peye w. Menm si tou lè 2 se leta men se 2 enstitisyon diferant. Bon, m panse gen de ti bagay fò yo korije kanmenm, men y ap antann yo. Y ap antann yo. Antouka aksyon sa a deranje m mwen menm. E pi Dimitri avèk bagay sa a l oblije bay mwens kòb, lari a ap gen mwens moun, l ap bay menm dirèkteman. E pi Reginald Boulos oblije yon fè yon ti bak tou. Ou pral wè moun twazyèm vwa yo entèvni mwens, Doktè Reginald Boulos pral pale mwens, eksetera. E bon. E pi on va suiv donk le sektè demokratik pou m fini nèt m ap fini le sektè demokratik yon deklarasyon pare avèk li di apati de 27 la pa gen rans ankò se dechoukaj de prezidan Jovenel Moïse e bagay la pral fini nèt bagay la pral fini nèt e men nèg yo t ap tande m yè swa kòm mwen di Core Group anbasad amerikèn BINUH jiska 15 novanm. Nèg yo, tande sa m di yo bay tèt yo yo menm pou 15 novanm nan pa pran yo paske premye fwa m te pale avè yo pat koute. Kounye a yo pa yo menm yo bay tèt yo jiska 2 novanm pou yo fini ak kesyon dechoukaj, fini ak kesyon Jovenel Moïse pale ankò.
Men sof ke yo pa eksplike kòman yo pral fè l. Paske si se Jovenel Moïse wap dechouke, ou pa ka dechouke Reginald, ou pa ka dechouke Afèm, ou pa ka dechouke Biznis Berlinda. Ok, si se Jovenel Moïse, sof ke yo pa di kòman. Ou konprann? Men kòm li di lè l pale pèp la konprann, e nap swiv. Men map mande tout moun kanmenm prudan, du 27 au 2, menm avan 27 la. An nou swiv, an nou gade. Epi li di e nòmal li te kite tèl sektè legliz pwotestan, pwofesè sòti. Men li toujou, yo, sektè demokratik lan toujou pa di mache kontre a. M pa konprann. Mache kontre a li menm. Li gen pozisyon pa l pou depa Jovenel òdone. Pasrèl la. Pasrèl. Li, li, li pa, yo pa site yo. Sa vle di, yo pa sou ankenn antant ni ap mache kontre ni ap aswèl ni a lòt pati politik. Clarens pran pozisyon l, li mande se tout pati politik pou yo mete chita e ki pou pran yon desizyon pou fè prezidan Jovenel pati. Donk, on è dan la konfizyon total e le sektè demokratik tyen toujou son diskou pansan kil è sèl avèk lopozisyon e a fè partir Jovenel Moïse. Kòman? Pwen dentèwogasyon, dechoukaj, kòman? Pwen dentèwogasyon On a ka Oh oh Suivez leur regard Hein Suivez leur regard Mèsi anpil depi.